Blo gade byen sak pral rive misye la misye nan salon masaj kote lap pran masaj men misye ap profite de ti dam kap bal masaj la paske ti dam nan son imigran ki pa gen papye epi ou pral wè sa kap rive misye nan fen an lè yon nèg konprann se ou pi gwo towo Ou konprann paske w gen lajan oubyen w gen pouvwa w ka fè nenpòt moun nenpòt sa w vle, pafwa konsekans yo yo konn grav e yo konn de bagay ou pa ta janm atann. M vle w pran san w pou gade. Humm. Misye rive. Nan salon an, l al pran masaj. Nòmal, tankou nenpòt kliyan. Epi dam nan ap ba l masaj. Men misye gen yon lòt entansyon. Souri vre. Dam nan fè travay li tankou yon pwofesyonèl nòmal. Ak okenn lòt entansyon. Souri vre.
Mesye seyans lan fini. Eske w wè byen? Dam nan di misye seyans lan fini, misye li menm pete koken l pa dakò. E sa k di a? L ap avanse sou dam nan ak entansyon pou l fè l mal. Imajine w nan pozisyon dam nan. Ki reyaksyon w? Sa w t ap fè? Dam nan antanke pwofesyonèl ki respekte kliyan, li pran tout prekosyon pou l pa deranje misye. Men misye pa sispann ensiste. Lefè ke misye konnen dam nan pa gen papye, dam nan ap viv nan peyi a san papye, misye vle pwofite.
E lè misye rive sou balkon an, resepsyonis la pa gen yon ide ditou ki aksyon misye sot fè. Se ki non ki se? Anko ka aple li se ki?
E misye li men mete l byen serye. Men, gwa bagay ki rive misye nan moman an, paske, misye pa te enregistre sou non l, se telefon madanm li ki te enregistre. E sak pral pase la, se la bagay la pral gate. Swiv byen. Swiv sa kap fèt la. Men la resepsyonis la remake sou sistèm nan te deja gon plent. Li nòmal dam kap bay masaj la pote plent pou misye paske misye fon bagay li pata sipoze fè.
Resepsyonis la byen saj, li anonse misye si l pèsiste, li pap gen aksè
ak salon ankò. Humm. Swiv sak pral pase la.
Misye ale Men ale misye ale a Misye al prepare yon plan Lal fè yon fason la a pou l wè kòman li ta ka pran ti dam nan kanmenm paske l deside li pap bay rad Yo menm kòm anplwaye y ap pale antre yo Fete mwen gade yon match. E nan moman misye vini. Hum. Se kom si son moun sal te vle fè al pat fin fèl. Li retounen pou l vin realize sal te komanse realize. Swiv byen. Misye mande yon lot masaj. Men li nòmal son biznis yo pa ka refize misye. Yo aksepte pou bal masaj la. Men franchman yo pa gon ide ki aksyon misye ap prepare. Paske misye kòm swa dizan l tounen l vin mande ekskiz pou sak te pase a. Men poutan. Malgre ti dam nan pa vle sa.
Paske l pè misye.
L pa konnen vreman ki sa misye gen nan tèt li. L santi misye gen yon tanperaman ki dwòl.
Men, resepsyonis la dakò kanmenm.
Se travay y ap travay. Humm pafwa gen de bagay ou aksepte nan lavi a se pa paske volontèman ou vle sa fèt men se paske ou oblije se travay wap travay wap viv nan yon peyi ou pa gen papye Gen de bagay ou oblije aksepte malgre tou. Ou pa t vle ankenn lòt moun espesyal?
Misye tounen al pran masaj la. Men swiv ki kou misye pral reyalize la a paske se la a bagay la rive nan nivo nou ta ka di ki egzajere a. Swiv byen pou wè plan misye prepare a. Ti dam nan li menm trè inosan, li pa gen yon ide ditou.
Men sèlman li gen yon ti dout de misye.
Men l respekte kliyan an, li fè tout efò pou l rete nan kad anplwaye k ap bay kliyan sèvis.
Swiv byen, la misye ofri ti dam nan pou l ba l yon tip. Se la plan ye a wi. E pa tout òf ou jwenn nan lavi a pou w kouri aksepte. Ou wè, Malgre l fòse ti dam nan, ti dam nan pa dakò, li fè ti dam nan pran kòb la nan pòch li. E la a,
misye reyalize plan li. Swiv sa k pral pase la a, nan moman sa menm.
Humm gade wi.
Humm. Eske w wè kòman misye a koz kòb li a l panse l ka fè nenpòt bagay? Ti dam nan oblije remèt li kòb la. Men l gentan twò ta malerezman.
Koman sa? Humm. Bon m di w, lè nou menm ti malerèz sa yo konsa nou, moun ap flate nou, tout sa m fè m ap flate yo pa vle aksepte, kisa m fè ankò? Misye ap menase, l ap fè tout bagay, l ap di men kisa l pral fè, e sitou li konnen ti dam nan pa gen papye. Pa menm gen papye menm, nou peye w jwenn yon ti travay, ou menm moun ap flate w, m ap fè depòte w wi, m ap fè depòte w. Wap flate lot la. Ti malerèz pa menm gen anyen menm non. Ti menl ki. Swiv wi.
E se la a bagay la gate.
Komanse. Sa k pase anko. Lap dim negosye dèyèm li bezwen pran randevou avèm.
Humm. Ou seryez? Wi.
Men mwen pot tèt pou li deja, el te la talè al tap ekri. Resepsyonis la li menm
pa ka konprann sa k pase a. Paske li pa t nan chanm lan, li pa gon ide vrèman de ki sa k tap fèt.
Men li konprann ke ti dam nan ap pase yon sitiyasyon difisil tou. Swiv wi. Lè resepsyonis la di misye li gon lòt sanksyon,
e se la a bagay la gate.
Gade yo. Humm.
M panse ou gen kamera ese veye kamera pou wè. Lè misye te voye ti dam nan pran kòb la men pou kisa l te voye l pran l. Pat gen plizyè moun se nou 2 ak te anndan sim pa wè kòb la.
Gade wi.
Ou wè de koze.
Eske w wè koze?
Donk ti dam nan pa gen dlo pou lave.
Misye li menm la reprann fòs li paske l ap fèmen espas lan, se presyon k ap bay.
Gen de pyèj ou pran nan lavi a. Pafwa pa gen ki ka repare w men.
Si konsyans ou klè, gen bagay ki toujou ka fèt. Swiv pou wè.
Moun ki dwat pa konn pèdi batay nenpòt jan.
E sak dyòl la?
Misye pèsiste pou l jwenn yon lòt masaj paske li te mande yon masaj leswa.
Se sa k fè plan an.
S on fason pou l antrave ti dam nan
epi pou l ka fòse yo ba l masaj la. Podyab, yo pa vle pèdi djòb yo. Ti dam nan pa vle.
Sa se vrèman kontre volonte l. Hum. Misye li menm ap prepare l pou l tounen le swa paske l bezwen pou ti dam nan ba l yon bagay spesyal an prive.
Hum.
E la, misye tounen nan swa a.
Li fòse ti dam nan, malgre yo pral fèmen, pou ti dam nan ba l masaj la. Men, gon plan k t ap prepare pou misye. Gon planifikasyon k t ap fèt.
Misye pa konn anyen.
Podyab! M pral pran lòt lwil pou ou. Hum!
Li pa konn anyen k ap pase, pou li, se masaj li te gen pou l pran, l ap pran masaj. Se kòmsi li te lakay li. Gade byen Pou misye nan moman sa la l panse se Moun kap bay masaj la kap manyen l Poutan se madanm misye ki nan dol la la Donk plan an te fèt paske madanm nan te gentan resevwa notifikasyon sou telefòn li ke misye jwenn tout sanksyon yo Yo rele madanm nan Yo avèti l Madanm nan li menm fè tout planifikasyon vin kenbe misye anndan salon an. M vle w swiv byen nan moman sa a ak anpil atansyon. E se dam nan menm ki menote misye. Chalmas ala kote gen koze papa. La a pou misye l ap byen pase. Pou li se lòt nivo ki gen nan masaj la. Se kòmsi sa l te mande a se li k reyalize. Monchè. Bagay yo pa souvan jan w konprann nan non. Nan.
Mèt leve kounye an. Ou fini. Ou wè.

Dezòmè, ou pap gen aksè avèk salon ankò paske yo pote plent pou ou.
Wè monchè. Ou fòse masseuse la di api fè sal pat swete fè. Wap aprann respekte moun. Polisye a pral ba ou sa ou merite ou pap gen aksè. Wap aprann konprann tout moun se moun se pa paske ou santi gon moun ki pi fèb pou vle pwofite de li. Ou pa bezwen lòt sèvis ankò Mesye Ezekyèl? Ou pa gen sèvis.

E wap konprann ke ou dwe respekte tout moun.